Si w bezwen konn kiyès ki Pierre Espérance, kontakte Mario Andrésol epi l ap ba w enfòmasyon sou Pierre Espérance e w ap gen yon ide nan ki nivo ke Ti Pyè s on vòlè nan dènye nivo e s on gang nan dènye dimansyon. 1, Pierre Espérance s on kidnapè, nou te okouran de sa? Li pa kidnape w menm jan Izo kidnape w la, men l gen gwoup pa l ki pran w nan lari a antanke polisye, yo rantre dcpj avè w, lè yo rive dcpj avè w, yo fèmen w lan gadavid leta a, epi pou dosye w al devan pakè, w ap peye rnddh de Pierre Espérance yon lajan pou l aksepte kite responsab dcpj an voye dosye w pa devan pakè. Pierre Espérance son delenkan, yo te kenbe l nan vòlè, ann al tande sa.

ok pierre esperance son vòlò 90 ki laj vòlò a te genyen eee 90 2026 li ta sipoze bay 36 ans se sa banm gade non 90 2026 fòm al gade paske fò nou jwenn yon solisyon avèk kriminèl sa eee. Ok fò nou jwenn yon solisyon avèk kriminèl 36 ans ok e an 1990 yo te arete Pierre Esperance pou vòlè avèk tout papa misye pou vòlè malgré de sòl gen dosye misye bon m pap vreman pa tèlman pale non men an al tande an al fon ti tande Pierre Marion de Sol lan yon entèvyou ke l te bay avèk Louko Desir an tande sa.

Vwala.
Pierre Esperance toujou bezwen gen kontwòl dcpj an pèmanans. E sa k fè ke w te wè l konfòtab konsa sou Frédéric Leconte. Lè mesye yo t ap monte premye konplo pou te al asasine prezidan Jovenel Moïse nan vilaj Petit Bois. Konplo ki te finanse pa Jean-Marie Vob avèk Dimitri Vob lan. Lè pou yo te tiye prezidan 7 fevriye 2021 nan Petit Bois. Pierre Esperance te kontwole dcpj. Mario Desol di w ke lè misye pa kontwole dcpj, fòk li choute sou moun ki nan tèt dcpj a, jiskaske pou yo retire moun nan pou yo mete moun pa l, oubyen yon moun ki gen akwentans ansanm avè l, oubyen yon moun ki nan koripsyon, k ap aksepte rantre nan tout zak malonèt pou li. Ann tande Andesol toujou. Pa gen kontwòl dcpj la kounye a la. Pou yo pa voye nou ODJ kounye a, bezwen moun tankou nou pou ka kontinye fè menm aktivite yo, li al bò. Tande nou? An! An! Wi! Tande, tande, fò w ti tann mesye Andesol. Pierre Espérance gen kontwòl dcpj menm?

Tan yo konte e materi ki mwen jwenn yo si kòmandman ki wòt plas la pa fè yo. Deben. Donk ou pa ka antre sou dosye a konsa fòk ou fè tout volo byen nan kote w sòti. Vwala. Moun ki nan tèt dcpj kounye a rele Marc Justin. Se yon moun ke Pierre Espérance pa kontwole. E lè gen yon moun ke misye pa kontwole sa ou ta dwe fè antan ke pèp ou ta sipoze ranfòse l, ba l sipò w. Enben Marc Justin mwen m va rekonèt ou e m pa konn kiyès ke w ye Sa vle di si Pierre Esperance kab choute sou ou, se se ke ou son bon moun, selon mwen menm. Paske de si w te yon move moun, Pierre Esperance pa tap atake w, e ti nonm ni an tou pa tap atake w. M sipòte w, kenbe la mak Justin. Men sa ki enpòtan, al al met met kòd nan bra Pierre Esperance epi pran kanè prezidan an nan men Pierre Esperance. Sa li enpòtan pou nou wi. E ou gen tout pouvwa nan men w deja pou fè sa. An nou tande Marie Andrésol toujou ansyen direktè jeneral polis. Sonje m di nou m pap tèlman pale men fòm kite DG lapolis la ki konn Pierre Esperance ki te arete Pierre Esperance pou vòlè e gen moun pal tou ki te arete Pierre Esperance pou vòlò bèf nan lagonav ann tande. Sou akizasyon ke Mesye Pierre Esperance ta fè donk a lankontre de pèsonn pa ou le dosye sa liye efektivman eske ya en dosye egalman? Pa gen dosye paske Mesye sa moun kap poze tèt mwen kesyon nou pa gen anyen avèk li anfen menm li vin pi li pi pè mwen ankò epi ou nan antèn tande

Se lòm yo pou pwouve se la repiblik. Alò, alò se, se, se, se la la kesyon e anfen tout moun konnen ke Pè Esperans se li, li gen anpil enfliyans e nan kesyon jistis nan peyi a egalman m ke nan kesyon lapolis paske m kwè ke sa selon mwen menm louko dezi enfòmasyon ke m gen kòm journalist ok pa gon direktè jeneral de lapolis k ap monte la a pou l pa gon rapò avèk Pè Esperans oubyen pou Pè Esperans pa gon rapò avèk li. Ebyen, ebyen jisteman, jisteman Pè Esperans te genyen

Pierre Esperance te gen yon kantite polisye ki tap travay pou li o nivo de la dcpj. Yo fè tout bagay pou li. Yo fè fo arestasyon pou li, met dosye sou moun nan epi rantre dcpj avèk moun nan, epi li menm li fòse dcpj kenbe moun nan. Moun sa, li pral ransone fanmi moun sa kounya. Kounye a se rnddh ki pral fè demach pou ou swadizan oprè de komisè di gouvèneman ok pou ke ou kapab jwenn posibilite pou dosye ou al devan pakè pou yo ka libere ou lè sa li pral takse ou kantite kòb ke l vle a se la l fè kòb li Pierre Esperance son kidnapè pwofesyonèl non sans. Ok son kriminèl son nèg ki konn kijan poul vòlè avèk aparèy jidisyè la son nèg ki konn kijan poul kidnape moun ransone moun avèk lapolis nasyonal dayiti e se sa ke Mario Andrésol ansyen chèf polis ansyen sekretè deta aktyèl minis defans ap esplike la ann tande.

Depi gen 82 moun nan yon gadavi ki gen ki ka kenbe 10 moun, se gen 82 moun nou met 2 moun ladan l. Pyè Lou mande yon gwo. Tande,
lè yon gadavi ki ka ki ka pran anviwon 10 a 12 moun, yo jwenn 82 moun ladan l. Lè yo mande kiyès ki fè kenbe moun yo, yo di Pyè Esperans.

DG lapolis avèk minis jistis deside konvoke yon polisye. Kyès polisye Samuel? Pierre Espérance mande pou yo kanpe sou konvokasyon an. DG lapolis la otomatikman kanpe sou konvokasyon an. Sa k fè ou kapab konnen ke DG lapolis la kanpe sou konvokasyon an? Alò DG lapolis a lepòk se te Normil Rameau. Selon ou menm, kisa k fè w panse non Mil Rameau kapab kouri kanpe sou konvokasyon an konsa? Se paske Rameau gen yon bagay ki louch ke Pierre Esperance konnen, enben si ke li pa tande Pierre Esperance, li pa fè sa Pierre Esperance vle, Pierre Esperance ap pral avili l. Se tout yon asosyasyon malfèktè, depi nèg la fè sa ki mal, li antann avèk lòt delenkan, epi. Men Pierre Esperance lan li menm se li ki genyen laprès ki pou atake tout lòt vòlè pandan ke l son vòlè. Laprès aksepte l jan l ye a, yo tolere l jan l ye a, epi l ap fè dega nan sosyete a. Men peyi nou genyen. Ok? Men ki peyi ko genyen. Mayo de sòl toujou. Li pral pale de vòlò bèf la.

Tout koudeta yo fèt devanm.
Yo bay koudeta Aristide koudeta devanm. Aristide tounen devanm. Lapolis monte devanm lame kraze devanm. M dcpj tou nou konnen nou ki dcpj m fè 3 zan nan dcpj. M ale an egzil m tounen chèf lapolis sa vle di yon ansyen menm.

Maredesòl pat deside fè rabè pou delenkan an, paske misye nan vòlè, misye son gang, misye se bon delenkan an, ebyen Maredesòl te chwazi lagel san filtè tou. E batay sa a, nou menm nap kontinye l paske Pierre Esperance son kriminèl, misye son kidnapè degize, misye itilize enstitisyon ki rele dcpj an pou fè pou fè arete moun pou li epi y ap ransone fanmi moun yo pou l ka kite dosye moun yo al devan pakè e si tout fwa yo ta kite dosye moun nan al devan pakè san ke yo pa gentan negosye avè l l ap denonse sa kòm kwa ke gon koripsyon k ap fèt li menm wi misye poko janm yon vòlè oh n ap tounen sou ou delenkan.

Donk sa vle di, sa vle di se minis la pou mwen atribisyon e evantyèlman non ou CSPN paske m pa nan CSPN non pou envite m premye minis pou prezidan CSPN nan konn envite m nan CSPN ou envite m kòm si sa pou mwen kòm sekretè nan sektè ridikil men pandan se misye ki kapab bay avi sou seri de kesyon e lè ou mande m avi m pa egzanp sou eleman de twa eleman nan lapolis la ki te ka vin okipe tèl pòs A mwen bay li an tout objektivite, m bay fòs li, m bay feblès li, m bay li ki tip de lidèchip li ka devlope, donk ou dwe valibe avè l. Mwen pa di pran entèl, pran entèl, pran entèl. Donk m pa otorite dominasyon, jan Pyè ap fè kwè l la, ke sèvis lòd ki fè li te majò pou jiski dat. Donk m konprann atak mesye a ki lojojik. Donk jodi a li devwale l, li di se paske li fè de m pa l minis enteryè, li la li twòp, l ap delala mwen pa dò.

E ke nèg isit toujou, chèf, lè m di nèg isit, otorite, chèf pa bò isit toujou ede dèyè l lòske yon moun pale de yo, swa denonse oubyen pote dè akizasyon mansonjè pou pouswiv. Vwala. E Pierre Espérance se yon, jan m di l la, se yon psikopat men kounye a pandan n ap pale la m wè ti nèg li a kòmanse, tèt li kòmanse pèdi wi. E m wè ti nèg la kòmanse joure. M ap tande misye, gen yon moun ki voye yon ti ekstrè videyo pou mwen ke m pa bezwen pase. Kote ke misye ap joure manman m renmen Bertho, misye ap joure manman manman Fouco, e misye ap joure manman Guerguie Henry, e Louco Desir, genyen e yon lòt e flanneur ankò ki sou rezo sosyo a e ki se Ronald ok e ke misye pran plezi nan di Ronald yon seri de vye betiz e nou tande. Epi m konprann rezon an. Se pa lòt bagay. Se ti kanè a. Enben fòk nou jwenn ti kanè a. Bann gang. Men kounye a, gen yon otorite ki bezwen kanè. Fò nou jwenn kanè a. E kòm li menm li pa ka al chache l kote l ye a, li mande pou y al chache l ba li. Se sa nou apèl komisyon wogatwa. Ti kanè a. e je suis patient gen bagay m poko ap di la ou konn poukisa m pa ka pi cho ke tout moun komisyon wogatwa. E ou konn sa ou konnen ou wè diferans la nèg a pase tout tan l ap kalonnen m ak Justin kòm. dcpj. Men pwoblm, men sal, men bagay la nati tou. Ou wè la nati sa a, bon men ki koray. Yon moun ou bay manti pa egzanp ou di moun non, a ou konnen map fon ti vwayaj la eksetera e map fon ti deplase m pral fè de twa jou a letranje epi manti ou bal wi. Ebyen sa m pral tou la ye. Ou di moun nan, ah map fon ti vwayaje map pati ah m pral fè de twa jou aletranje ok moun nan konnen w vwayaje. Èske w konnen lanati a tèlman dwòl li fon w jan kanmenm pou w al kwaze a moun ou pat gen randevou a moun bon moun nan chita lakay li pap fon anyen nan li kouche li di ah banm fon ti soti. Se fòse wi lanati fòse li di soti al nan bèk men blofè ap pase yon kote li pa menm konnen menm epi premye soti ou soti a pou al pou al regle yon bagay nan lari a kiyès ou wè a moun ou te bay manti ou di pa egzanp wap vwayaje a se sa vle di ke se manti a. E sak fè si gon bagay map ankouraje moun jodi a se manti a. Manti a pa ladann. Nèg yo chita yo kalonnen Marc Justin.
Paske yo pa kontwole. Kalonnen Marc Justin. Manje Marc Justin. Di tout kalite vye pawòl kont Marc Justin. Bon Marc Justin on nèg legliz ki petèt genlè kwè nan Egzòd 14 vèsè 14. Mwen di tout kalite pawòl. Ou pa chou yon epòk nèg sa manje dcpj, li manjel, li manjel, li manjel. Tout kalite vye pawòl. Li arive menm moman menm li di ou Marie Andresol pran yon nèg li renmen nèg gwo pòtay. Men se pou ki se kòm si banm di banm eksplike w yon bagay. Oditè pran nòt sa. Èske ou panse kòm si lanati li menm jan l fonksyone an ou panse ou pwisan pase l? Pa gen bagay konsa. Lanati gon jan l fè travay li. Èske ou panse èske gon moun. Pa gen moun e se sa k fè Jodi an Pierre Espérance kòmanse konnen ke l pa t pwisan ditou non. Ou ap viv nan yon peyi kote ke ou gen fasilite pou kòwonp tout moun, ou kòwonp polisye, ou atake moun nan lajistis, e mizè fè ke yo rantre nan kòripsyon, ou vin gen dosye pou yo. De fèt, ou kontwole aparèy jidisyè lan atravè kòm si m ta di w menmiz ke w gen sou li pa rapò avèk kalite moun k ap fonksyone kòm jij yo. Se pa pwisan Pierre Espérance pwisan. Se aparèy jidisyè lan ki kòwonpi. Se pa pwisan Pierre Espérance pwisan oubyen tou gen pouvwa sou dcpj. Men se moun ki tap dirije dcpj yo, se moun ki te deje lapolis yo ki te koz Pierre Espérance te gen pouvwa ke l genyen an. Ou ap wè kounya pouvwa l diminye sou dcpj. Li pa ka mande dcpj met avi de rechèch dèyè moun la kounya. M pa konn si w konprann. Sa vle di ke li ekstrèmeman enpòtan pou n konprann pati sa a. Anfèt, pa gen kesyon pouvwa vreman. Pa gen pwisans vreman. Tout pwisans pwisans ki te genyen an, se paske nou potko konn verite se yon seri de zak malonèt k ap fèt. Jodi a pa n kòmanse konnen yo pa gen pouvwa vreman, pa gen pwisans vreman. Yo espre se yon asasen. Ak reflechi ki di l pwisan. Pa gen okenn moun ki pwisan. Yon bagay konsa. Bon, ou wè sitwayen an? Bon, m ap mande m. avan mwa jiyè si misye epa epon pantalon 12 lap met souli.
Misye ap vin sexy. Map gade de model pantalon kounya misye chanje pantalon. Map mandem si pap rive yon kote se 12 bon plis ou mwen ou wè bon li renmen se 32 li pase de 32 a 30 bon yè ou dim se 28 li mete map mandem si pap rive yon kote li mete 12. Pa gen pwisan vre. Sa pa egziste. M vle chak moun konprann sa. Ou pa gen pou pè pèsòn moun lè kòmsi lespri w klè kòrèk. Ou pa gen pou pè pèsòn. Kite laverite gide w. Èske w wè lè w ap fè mal la, ou konsyan ke w ap fè mal? Ou konsyan ke w ap fè mal. Antouka Jovenel Moïse ap jwenn jistis li. Klè, peryòd.
Nou klè sou sa. Aswè a. Prezidan an ap jwenn jistis e kèlkeswa jan sa ye a, n ap jwenn, n ap konnen tout verite. E nap di Bondye mèsi paske nou pat la. Nou rive la jodi a. Mèsi anpil tout moun. Nou kase randevou ansanm avèw pou yon lòt edisyon pou aprè midi an. Ki se vandredi 22 mai 2026 la. Mèsi anpil tout moun. Babay se ton plezi. Kenbe la.